Bonjour timoun bonswa kijan nou ye mwen te vle fè ti voice over sa pou nou pou m moutre nou kijan m te fè makiyaj mwen pou fèt mwen la map mete yon ti bagay kòman w le bay sa map mete yon ti moisturizer nan figi m pou figi m ka byen parèt lè m fin makiye li ou sipoze mete moisturizer nan figi w. Pou figi pou mekòp lan pa parèt twò bagay nan figiw twò tchakè e pa tchakè nan twò keke tankou on bagay ou just plake nan figiw ou vle pou makiyaj lan byen chita nan figiw kounya la map moutre nou kijan map fè sousim ou wè map bwose li m tap koute mizik esak fè map danse an men map bwose li. Ou wè m ap bwose li, m ap fè yo tout fè yon sèl wout, yon sèl chemen, epi tou ou pral pase kreyon an ba sousi an, konsa, jan w wè m ap fè li an, ou wè, byen pwòp, epi tou ou fè anlè an, ou pase li, ou fè menm fòm avèk sousi w lan, epi tou ou pran kreyon an, ou make sure ou fè li konsa pou sousi yo ka parèt pi founi.

La ou wè map fè yon ti brose li avèk ti bagay sa yo rele li spoolie an anglè fò w brose li pou w ka byen blend sousi an pou sousi an sanble yon bagay ki natirèl ki byen bèl ok guys fò fè konsa jan map fèl lan epi tou map ajoute kote mwen ki bezwen plis kreyon an ou wè sa map fèl la epi tou m kòmanse ap blend li map blend blend blend blend blend pou m fè li parèt byen nan vizaj mwen poul ka byen chita epi tou devan ou vle pou devan

Konsa, tou dousman, lejèman, apre sa m pral pase pase li anlè an lè m fin blenn sa. Li sipoze soti konsa. Kounye a m pral fè anlè an. Lè w ap make, e kòmsi se yon art w ap fè, tankou w ap fè design, w ap design figi w, w ap fè design sou figi w, sou vizaj ou. So make sure ou pran san w, epi tou ou blend li pou concealer an pa parèt. Ou pa vle li parèt paske lè w fè yon foto. Si w pa byen blend li, lè w fè fotón an, tout concealer an pwal parèt anba anba sousi w. Ou pa vle sa menm. Ou vle pou w blend tout bagay byen pwòp. Nou tande bebe ap chante dèyè an. Konnya la, wè m ap use gwo bwòs sa pou m ka byen blend li pou ba lan pa parèt menm menm paske M renmen fè foto, m renmen rikode epi tou lè m fè foto mwen m toujou fè flash so m pa renmen lè m fè foto an pou concealer an pa parèt anba zye men sa fè w sipoze blend blend blend blend blend ok li sipoze parèt konsa kounya m pral fè lòt lan m pap pale m ap just kite nou wè kijan m fè li dakò.

On ti more concealer m renmen lèm fè li pou souse a pap janm di nou so map fè li ankò m te pase on ti kreyon epi tou map pase concealer a ankò pou m make sure souse a byen parèt epi tou ou pa bezwen enkyetew si si souse yo pa menm jan si yo pa rankontre ou pa bezwen yo perfect ou just bezwen yo parèt. bèl ok yo pa bez epa marasa yo ye yo pap janm sanble menm ou just bezwen yo parèt bèl si w vle yo pou yo even tankou pou yo ka gen on ti jan menm size menm gwosè an ou ka fè li jan map fè li la epi tou fò make sure ou blend devan an paske ou vle sousi an parèt tankou li tankou on bagay ki faded.

pou m ka byen fè makiyaj lan pou koulè an parèt byen fonse kounya e konsa wap mete li ou pa p annik mete l konsa non wap tape bwòs lan sou do zye an jan w nou wè map fè l lan konsa epi tou wap byen make sure ou blend li m mete l anba je m tou paske anba je m nwa jan nou wè nan vediyo an. Konya la map moutre nou palèt nan vwal yoz lan m achte li sou aliexpress wi m achte li sou aliexpress. On bèl pwodi li gen anpil bèl koulè ladan sa se premye fwa map use li lè wap mete eye shadow a make sure ou toujou mete yon koulè ki blan ki pal ki ka fè kou lòt koulè ou pral mete sou do zye w parèt pi fonse pi bèl pi fonse pi bèl. Ebyen sa map fè la map byen mete li tout sou dozye an konsa li sipoze sanble konya la m pran ti tep yon ti tep blan poum ka mete poum pa fè eyeshadow an depase kotem vlel depase jem nan konya sa se bwòs lan map use an m achte li nan aliexpress map moutre nou koulè an m pral chwazi poum mete nan kwis je an. Sa vle di an transition koulè map mete li konya la map byen metel nan ze an e pa pase ou pase sou do ze an non ou peze tankou ou peze li nan ja jan ou wè map fèl konya epi tou ou blend li ou pran san ou pou fè sa m pa fin fò nan fè makeup non men m degajem. YouTube edem anpil ou blend li jan map blend li an wè konsa nou wè kijan koulè an parèt byen paske m te mete concealer an m mete poud m mete eyeshadow blan kounya ou wè li parèt byen fonse byen fonse nan jem nou konnen kreyòl mwen pa fin bon timoun pa ri m non.

M te eseye mete koulè sa map moutre nou men m pa tèlman renmen li paske m te vle pou met m te vle eyeshadow a sanble yon koulè mov, light pink, yon koulè ki mov epitou yon ti poul gen yon ti roz ladan. Sim te mete sa li pa tap banm koulè m te vle an so m te vin mete yon lòt koulè sou doze an men m renmen tout koulè yo ki nan palèt la yo byen bèl kounya la map fè menm sa m te fè sou lòt je a. Map fè menm bagay la. Ou wèm mete concealer map blend map blend li. M fè tout bagay avèk men goch mwen so sak fèm toujou gen difikite avèk lè map fè zyem oubyen sousim paske fòm use lòt men an. Eskizem wi si nou tande bebe ap rele nan background lan lap jwe epi tou map èd ti video sa pou nou.

Konnya la li lè pou m mete foundation fondesyon genlè se konsa w di l m pa konnen men akoz m pa ka jwenn on koulè ki koulè m vre m melanje yo M mete yonn ki nwa epi tou yonn ki fè yon ti klè. Li gen yon bèl, lè m mete li, li li vin parèt koulè figi m. M pa janm mete yon sèl, m toujou melanje yo paske m pa ka jwenn yon koulè ki bon pou mwen. Swa li twò nwa oubyen li twò blan. Fò w make sure ou jwenn yon foundation ki ale avèk koulè w paske si w pa achè yonn ki ale avèk koulè w, lè w fè foto w, Oubyen lè w fin fè mekòp lan lè li fin chèche nan figi w wap wè li fè w sanble on zonbi oubyen on mò ou pa vle bay sa menm paske moun ap griyen dan w epitou m use bay sa ki rele Beauty blender, make sure ou mouye li. M toujou mouye li, m metel anba tiyo an pou 2 de 3 segond, m peze dlo an epi tou m mouyel ankò m peze dlo a, m just renmenl poul fè yon ti mouye pou pou makeup lan ka byen pase nan figo. M te bliye mete primer, um ou sipoze mete primer. Anvan ou mete foundation nan. Men si w pa genyen primer tou, ou ka mete gel nanm te mouton lan, ou ka fè sa. Men e sa m ap fè kounya.

Epi tou m just mete li konsa kounye a m ap blend li blend blend blend pou l ka figi w gen pou l ka fè figi w gen yon bèl fòm yon bèl structure structure ya structure w ap blend li konsa jan w wè m ap blend li an. Konnya li lè li tan pou m ka fè sa ki sou do nen m nan. M ap blend li pou m ka bay ti nen plat mwen an yon ti fòm. Fò w mete concealer a nan mitan epitou contour lan akote li.

fè kontour lan map make sure tout bagay byen parèt ansanm map just korije tout bagay m te manke yo sou vizaj mwen.

pou li ka control li poul fè figi a sanble li matted lèm diw matted pou figi an pa tankou poul pa sanble yon bagay ki oily ou konnen nan Florida m rete Florida son peyi ki trè vrèman cho m konnen m tap pwan lari M pa vle pou figim gran so esa fèm mete poud nan li just fè figi an tankou li control lwil nan ki ap sot nan figiw epi tou li fè figiw gen on natural finish m just metel tout kote lightly. Nou wè kijan vizaj mwen byen bèl san m poko mete fa, m poko mete highlight, nou wè kijan makyaj lan byen parèt nan vizaj mwen, oh my God mwen renmen li anpil. Depi m ap pase kreyon sa anba zye m, li fè m anvi kriye, sa fè w wè m ap fè bagay sa la. Dlo te gentan sot nan zye m. So m just ap mete yon ti eye shadow anba zye an pou zye a gen yon bèl koulè pou tout bagay pop. La m pral prepare m pou m mete plim je an. M ap mete yon ti mascara. Sou plim je mwen m ka make sure yo tout ok yo alonje Dan plim je yo ap sèche m pral mete yon ti highlighter Paris highlighter an ou wè li gaye tout kote m te konn kitel nan machin mwen machin nan fonn li esak fèw wè li gaye konsa. Konya map mete ti highlighter an. Ou wè kijan li byen klere vizaj mwen m renmen sa amour. Epi tou make sure ou blend li tande paske ou pa vle li twò klere non men ou vle li poul sanble komsi se solèy lan kap bon ti bo bò vizaj ou. Se konsa m renmen fè li. Konnya la, m mete ti glou an nan plim je an. M pa fin fè l nan plim je, men m degaje m. Anvan w mete plim je a, make sure w kite l kanpe, tankou w kite li pran yon ti van pou 20 segonn, epi tou w mete li. Ou wè kijan m ap soufri avèk plim je an, m ap try pou m mete li. Mizè pou mwen wi avèk plim je sa yo.

Men plim je yo, marim rele yo plim je limena m renmen yo, yo long men yo bèl, konnya map pase ti mascara a sou li ankò pou plim jem ka blend avèk fo plim je an epi tou m just ap make sure tout bagay kole ansanm pou yo pa soti pou yo pa tankou lè van an pase pou van an pa ale avè yo. Look sa bon poul kole grèf se yon glou li ye poul kole grèf men nan tout glou m lese yo m feel komsi se glou sa ki Kole plim je yo pi byen pou mwen. Lòt glou yo, yo pa dire nan plim je yo epi tou m santi ke plim je yo pa kole byen pou mwen. La wè m ap soufle li, ou sipoze kite li pran lè pou 20 segond oubyen 15 segond. Depi w mete li, depi w fin mete glou an l ap antre nan zye w.

Ok timoun, m deside chanje koulè a ki te nan bouch mwen. M poko fè baby hair devan tèt mwen. Men m chanje li, m wè koulè sa plis ale avèk koulè a ki nan zye m nan. Ban m montre nou li. Men li, li di trankilizer. Men li, m kwè se Cover Girl, wi Cover Girl ki fè makiyaj sa. M toujou achte makiyaj mwen nan Walmart ou byen Target ou byen, um, kouman le shop sa? CVS? CVS? Ya, men, men li. Tout pwodwi yo m te use, m te use m achte yo nan Walmart oubyen CVS. Epi tou m achte sa nan Beauty Supply Store. Li yon koulè woz, men li gen yon on glòs li ye, li pa yon fa. So m mete fa anvan epi tou m mete glòs lan. Kijan nou renmen look sa timoun? Kijan nou renmen look sa? Sa se look pou fèt mwen. M vreman renmen li. Sa se highlight lan. M toujou mete li pou l klere. Ou konprann? M poko fè defans nan cheve m. M mete l tout la. Epi tou m mete yon setting spray. Men setting spray an. Sa m t achte sou Amazon. Wi men Gigi, la reine Gigi, jodi a se fèt mwen. Swete m yon bon bon fèt. M te just vle fè video sa pou nou wè kijan Gigi fè make up li pou fèt li. M vreman renmen ti look sa. Anyway ok guys m pral kite nou ale m pral fè um, defans mwen, defans cheve mwen, edges mwen epi tou m pral abiye apre sa ma wè nou pita tande mèsi paske nou te gade ti video sa bye guys m ale.

Si nou renmen look sa pa bliye banm yon gwo pous Pous ou vle di oubyen thumbs up M pa konn kijan yo di thumbs up an kreyòl men banm yon gwo pous konsa M ta swete nou yon bèl jounen Fanm nan bèl mezanmi Gadon fanm Gadon fanm marim gen nan menl Timoun male tande m pral abiye m pral mete rad sou mwen epi tou m pral ranje cheve yo sonje fè kòmantè anba swete m yon bòn fèt m ta renmen tande nou Epi tou map tande ti konpa m tou. Bon m fè nou tande. Woy! Konpa a fini timoun. Men m tap koute ti konpa m. Pandan m tap fè ti makiyaj la. Paske ou konnen Djidji renmen konpa anpil. Tande! M renmen ti konpa. M renmen ti zouk. M renmen danse. Anyways timoun m ale. N a pale pita. Kisa m te gen pou m di nou ankò? Si nap gade video sa epi tou nou poko abone avek chanel nan pa bliye peze ti kloch lan abone wap wè yon bagay ki di subscribe wap klike sou li epi tou wap peze ti kloch lan pou pa manke lem poste video pou nou ok ti moun alright m komanse pale twop sa se la reine Gigi kite la.